Bri kouri nouvèl gaye baz 400 mawozo ap bay pwoblèm jiskaprezan bandi izo lanmò san jou ap bay pwoblèm bandi ti lapli ap bay pwoblèm mezanmi baz 400 mawozo kidnape 15 ameriken jiskaprezan nou pa konnen kote moun sa yo ye men video kote ke baz 400 mawozo ap kidnape 15 ameriten ameriken sa yo donk Joe Biden fache, Joe Biden nan fè diskou li fache sou sa, li di pou yo pou Ariel Henry degaje li poul fè yo jwenn pèp li a paske pèp li an pap rete nan men kidnapè yo donk nou pral evite w pou kapab tande kòman sa te ye Babekyou bezwen lapè Babekyou fè Ariel Henry kouri anba katouch si si se bon pye Ariel Henry ki mete Ariel Henry deyò san sa Ariel Henry li menm, nou pa konnen kòman sa t ap ye pou li jodi dimanch 17 oktòb 2021 an. Donk, nou pral envite w pou tande kòman mesye yo ap pale de baz 400 mawozo ki kidnape ameriken. Kòman sa t ap domine aktyalite a, men sèt fwa si, n ap kòmanse pa malerezman yon nouvèl. Tris kap koteke medam mesye malerezman yon jou yon konvwa ki gen ladann yon plizyè anviwon yon kenzèn misyonè ameriken e nap raplew misyonè sa yo ki fè pati yon ong ki se cam cam ki se yon sigle ebyen ki sinifi Christian Aid Ministries ebyen medam mesye misyonè sa yo Ebyen bandi 400 mawozo rive anlve moun sa yo, misyonè sa yo nan komin Gantye. N ap raple medam mesye misyonè sa yo e ong sa yo, ong sa yo dizon se yon ong ki spesyalize l nan peye lekòl pou timoun an Ayiti, ede timoun ki pa kapab al lekòl nan tout pwovens yo tankou. E se yon ong, dizon di mi son ong, nou enbi de sa. Mwen menm te konn travay pou ong sa, e notamman nan komin Benè, Kòt de Fè, son ong ki trè aktif, ebyen k ap ede moun ki pa kapab. Ebyen malerezman, ebyen bandi 400 mawozo kidnape moun yo anviwon kenzèn, e pami yo, mèdam mèsye, ta sanble genyen frè Joel, frè Joel nou konnen se yon milat, ki trè aktif kòm moun k ap mande jistis pou Prezidan Jovenel, kòm moun ki angaje yo nan batay k ap mande jistis pou Prezidan Jovenel. Men nou ap eseye verifye sa, men enfòmasyon an okondisyonèl ta sanble ladan l, men nou poko fin fin verifye sa, letan ke pou nou jije. Men, medam, mesye, nouvèl tris e sanzoubliye misyonè sa yo genyen. yon kad nan legliz advantis, dizon nan legliz katolik ke mesye yo apèn atake la, n ap pale de yon ho grade nan legliz katolik, le tan ke pou n verifye non an pou nou, men nou wè se monseyè, monseyè, le tan ke pou n verifye non an Jimmy, n ap pale de monseyè Louis Kebreau. Monseyè Louis Kebreau, bandi yo apèn sot atake lakay li la a medam mesye, ebyen nan moman ke nap pale la bagay la pran yon lòt anplè an Ayiti, ebyen m panse ke sosyete a rive yon moman di ni. Se foto sa la, se foto Monsenyè a nap gade la. Odela de kidnaping kap fèt anndan peyi an, ebyen nou kapab wè egalman mesye sa yo, yo pa respekte anyen, anyen, anyen, rantre kay moun, kraze, brize, ebyen Monsenyè an nap wè imaj an la misye se youn nan viktim sa yo e medam mesye wi e nap pousuiv la nou.
E alò dimi nap di e malerezman dimi ong sa ebyen 15 misyonè sa ke mesye yo kidnape e nou wè pòt pawòl gouvènman Biden la gentan reyaji kote ke yo fè konnen ebyen priyorite yo se sekirize e sitou Bò kote Depatman Deta, tout pèsonèl ki fè pati gouvèneman ameriken an, ebyen nou pa konnen nan jou k ap vin yo ki sa k pral kapab genyen, nan lè k ap vin yo la ki sa ki entèvansyon k kapab genyen bò kote gouvèneman ameriken an. Men, mèdam mèsye, sa kou sa a di anpil, anviwon 15 misyonè ameriken, lè nou di misyonè, se lè moun, alò nan moman yo anleve yo a Dimi, Yo t ap soti yo t ap sot vizite yon ofelina ebyen nan zòn komin Gantye nouvèl la tonbe tankou yon bonm kisa k ap pase konsa an Ayiti 400 mawozo ankò yn fwa ebyen frape ebyen peyi a tris asavwa aprè nouvèl sa di mi anviwon 15 moun kidnape e mezanmi. Bagay la ebyen li fise tout moun li atrise tout moun ebyen nou wè kounya mesye yo. Se 17 misyonè e medam mesye se 17 e bon non sèlman sa New York Time ale ankò pli lwen New York Time fè konnen ke se non sèlman yo kidnape moun sa yo men ta sanble ke fanmi yo egalman fè pati de moun ki ta kidnape tou medam mesye donk jan nou dil se si e sèten la. Kidnaping nan pran yon lòt dimansyon la. Kidnaping nan pran yon lòt dimansyon entènasyonal malerezman. Men, se si e sèten la n ap gade èske gen pral gen reyaksyon k ap fèt, èske yo pral, èske gen negosyasyon k pral fèt. Lèzetazini toujou di, yo toujou di ke yo menm yo pa negosye avèk bandi. Bon, sa se sa yo di w nan fim wi. Men antouka, nou pral wè kòman, ou menm ki ap pale de senaryo, ou menm ki ap pale de feyton. Malerezman sa son lòt feyton li ankò mal medam mesye pa rapò a jisteman moun sa yo ki jwenn ke yo kidnape la bon nou wè men se pa premye fwa te gen yon gwoup fransè yo te kidnape tou te gen kòb ki te bay menm fransè sa yo yo pat atake yo pat atake baz 400 mawozo yo pat atake lòt baz ki te dèyè sa nou pat tande anyen pou gwoup sa èske ap gon bagay diferan paske sensèman Nou menm nou bouke, nou bouke, si kidnaping nan te kapab fini, mwen menm m pap nan pas pouki pou pèsòn, fini avèk bandi sa yo, paske mesye sa yo fè twòp, wi frè m.
Monchè zanmi bagay la rèd nou wè ti lapli avèk 400 mawozo lanmò san jou mesye sa yo nan payaj la kiyès kap fè pi gwo kou e nou konnen mesye men te soti yon te pran desizyon sa arive mwad desanm nan la fò yo ta kidnape anviwon Fò yo ta antre anviwon 100 milyon dola ameriken. Ebyen mesye yo lanse yon dilèm la, nou sonje dènyeman Ti Lapli te kidnape dominiken, il y a pas trop longtemps lanmò sou li te deja fon kou kote ke li te anlve plizyè fransè e men kounyè la a ebyen lanmò san jou ankò yn fwa frape ebyen l mete la repiblik dan tristès paske di m fòk nou di l di m moun sa yo misyonè sa yo se de moun ebyen k ap travay anndan peyi a ki rive kote menm leta pa ka rive. Nou konn wè yon seri de timoun, moun sa yo konn ap pote asistans, e moun sa yo non sèlman yo kreye lekòl pou timoun dimi, yo bay kantin, nan tèt mòn dènye kote leta pa rive, se prèske kat etwal la sèlman ou wè ki fòrè leta prezan, men moun sa yo rive nan bra kòt de fè, nan bra fon dè blan, tout kote, ebyen moun sa yo, e yo fè wout tou dimi, ebyen malerezman yo anlve moun sa yo, n ap pale de misyonè Kam. Cam ki se Christian Aid Ministries ki se sinifi an kreyòl èd ministè kretyen. Enben, n ap tann ki sa k pral fèt nan kad dosye sa a paske nou konnen fè fè koupe fè lè ou fè ou fè ou fè gen yon jou ou gen yon bagay pou w fè se dènye sa ou pral fè. Enben m panse ke gouvènman ameriken ta sipoze kòm yo di yo pa konn negosye a bandi men sèt fwa si Yo oblije men dmi pandan misyonè yo nan men bandi yo m pa kwè ke yo ka al pote atak sou bandi yo paske kanmenm lavi moun yo enpòtan men dmi bagay sa a kanmenm se vrèman se vrèman se vrèman trist se vrèman se vrèman grav nan kad dosye ensekirite a ki yon lòt nivo la e ben e ki depase la repiblik. Ebyen Dimi. Pandan nap pale de sa, medan mesye gen mwen gen plizyè moun ki ap fè blag avèk dosye kidnaping sa, yo fè konnen ke ebyen eske baz eske baz 400 mawozo gen plas, eske yo gen ase plas pou tout moun sa yo pou mete pou met moun sa yo dòmi. E la nou nap di kenbe liy nan kèlke segond, nap sa senpleman salye Pradèl. Pradèl map salye w frè m kòman w ye? Donk la se te konfrè nou mesye moun afè bon TV yo la donk Jimmy e mesye sa yo donk ki tap bay nou kelke detay de sa ki pase an de lanmò sanjou li menm ki kidnape 15 17 misyonè ameriken donk 15 adilt e 2 timoun ki nan men mesye yo. Donk nap ret tann reyaksyon, yon reyaksyon konkrè de depatman ameriken la donk an Ayiti pou nou wè eske vrèman kounye a pral ede Ayiti fas avèk fenomèn ensekirite sa. Se te tout enfòmasyon nou te genyen pou ou. Ou menm ki apèn tonbe sou chanèl la pa bliye abòne, peze bouton de notifikasyon an. Nap ret tann ou nan yon lòt vibe, yon lòt news sou chanèl paw lan. Tchaw a la pwochèn.
Pa gen move sant. Tout pwodui sa yo fèt avèk pwodui natirèl. Yo pa fè oken efè negatif sou ou, mèsi ma ma kòkòt ou te fè m raple m sa talè a, men y ap fè efè pozitif y ap ranje dèyè w. Gade foto m yo byen n ap wè ke avan vant mwen te vrèman gwo. Kounya vant mwen kòmanse rantre Oh nou pap wè, nou pap wè byen Ok vant mwen kòmanse rantre nòmal Si ou bezwen pwodwi pou kase vant lan Rele nan 305 310 13 37 Website lan se www. Bfdnature. Com Toujou di se Milova ki voye w pou w ka jwenn rabè pa ou an. Kisa m t ap di ankò? E wi, gen pwodui tou pou moun gwosi. Pou dèyè gwosi, pou moun ki pa ka manje, timoun ki pa ka manje, pou ranje tete, pou ranje fòm ou. Ok. M pa gen adrès, m pa gen yon ide de pri. Se sa k fè, yo mete yon nimewo telefòn ki se 305 310 13 37. Depi se fanatik mwen, depi se moun mwen ki Olo boutik, mèsi bokou mi amor. Sa pou vizaj lan se Meriz. E e e Ou nan Merezo wap jwenn li. Signatures. Nan Merezo wap jwenn li. Sa se pou fòm ou. Gen pou nèg ki gen ti koulout, rele Samy nan 305 310 13 37 pou nou mete koulout nan koulout nou. Fanm ki gen bouda plat, rele Samy nan 305 310 13 37 pou nou ranje dèyè nou ou menm tete w tonbe gen prodwi pou tete gen prodwi mwen li pa ta ka banm tout prodwi yo paske mwen gen prodwi pou dèyè m te bezwen sèlman nou tche la. Wi depi nou rele nan nimewo sa mwen epingle anba a 305 310 13 37 nap jwenn ni pou nou mete koulout nan koulout nou pou nou mete dèyè nan dèyè nou pou nou ranje tete nou medam fè tete nou kanpe mesye ti koulout yo rele Samy pou nou met koulout nan koulout nou. Si w Ayiti w ap jwenn li. Ou Etazini w ap jwenn li. Nenpòt kote w ye w ap jwenn pwodui a. Ou Sendomeng w ap jwenn li. Ou gen 25 santimèt o. Ou bezwen met 10 santimèt sou li. Ou serye? M pral voye mari m achte. Bon e w pou w di sè m. Gen pou fi tou ki bezwen bon sansasyon. Ou. Gen pwodwi sa pou fi tou. Nou konnen gen fi ki klitoridyèn, gen fi ki se si se la. Bay sa yo. M pa konn pri. M pa, m pa, m pa konn pri a vrèman. Men depi nou di se Milova ki voye nou, y ap fè rabè pou nou. Wi yo fè livrezon. Mwen pa gen adrès la si sa fè ke yo kite yon nimewo telefòn ansanm avèk website yo ki se www.bfdnaturebrand ekri yo sou instagram tou se toujou menm non an ekri sou yo fè efè yo fè efè pase sou paj yo a wap wè gen anpil moun dèyè yo te desann pwodwi a ranje dèyè yo. Mwen bezwen tout bon wi. Wap jwenn wi cheri doudou. Wap jwenn my love. Mwen vle pou bouda. Wi pou bouda se li menm mwen genyen ki preske fini telman m bezwen mete bouda sot nan bouda m. Son bagay grav. M gen bouda. Eske ou pranl deja. Oh jezi papa. Ou wè kote siwo a ye? Ou wè kote pwoteyin nan ye? M ap montre w 3 sèlman. M pa t ap pwomote yon bagay m konnen ki pa bon e k ap bay pwoblèm mwen menm pou m ap. E kounye a m sot bwè l la se ou moute anba layv lan twò ta. Gen pou kase vant. Gen ok, genyen pou kase vant, genyen pou nèg ki gen ti koulout, genyen pou ranje dèyè, genyen pou fanm ki bezwen bon sansasyon, genyen pou ranje tete. Moun ki gen tete tonbe yo pou yo ranje tete pou yo kanpe tete. Nou pa bezwen al Bay mete kouto sou nou. Itilize pwodwi natirèl yo. Eseye. Pou yon mwa, pran 2 mwa eseye. Ou konprann? Mwen pa konn pri l, se sa k fè ke m mete nimewo a, se 305 310 13 37. Ok! Sa se te live pou pwomosyon. M pa konn pri anyen. M pral koupe live lan, m ap relanse live lan pou minit. Live minit lan. M bezwen 20 moun. Fè 40, m pran 20 yè. Jodi a m ap pran 20 ankò pou 40 moun. Epi moun moncash yo se lendi si Dye ve. Mwen bezwen kase vant mwen wi. Ebyen cheri rele Samy nan 305 310 13 37 epi w ap jwenn tout enfòmasyon. Mesye ti koulout yo tou kontakte Samy. Mèsi.